Justement, m pa ankouraje medyokrite, menm lè m ta gon video parèy m pa tap janm pè n pataje l sou chèn mwen an. Paske chèn mwen an, alò m pale de tou e de ryen sou li, se ma chèn, donk men objektif video sa se pou m vin enstwi w. Donk etan done ke mwen avè w gen bagay ke m pa konnen, E ou menm tou gen bagay ke ou pa konnen, donk map melanje pa konnen nan avèk pa konnen w lan, e map melanje konnen pa m nan avèk konnen w lan pou n vin tonbe sou yon bagay. Ok! Donk, videyo sa, li pa gen pyès afè a, se kesyon de fi ak gason ki kole. Men pran ti chèz ba w, m pral pale avè w. Ah! Wi, wi, wi, wi, jisteman, m envite w abòne sou chèn mwen an. Justement, m santi pafwa m anvi dekouraje, men m pap dekouraje. Paske m kwè nan nou, ok? M kwè nan nou sensèman. Men m sur e sètèn, si m t ap joure nou saloprèz, si m t ap joure nou salopreur, si m t ap di nou stupide, si m t ap di nou tout sa, m t ap kite byen lwen an chenn nan. Men kanmenm kòm m p ap di l, se alò m konn di l wi, men se pa yon rezon pou m ap trete nou salopros. Donk, silteplè Ayisyen, ann dekouraje mòd de bagay sa yo. E pa lè moun ap joure nou bagay sesi sela sou lòt bon. Tout sa men kanmenm, bon, nou konnen ke se pase la soti la. Donk, chaken a sa fason. Peni kaptivus. Alò, an tèm kreyòl yo rele sa fi avèk gason kole. M pa anvi ankouraje tèm peni k ap tiye jis la paske m pral pale kreyòl dekwa pou tout moun ka konprann. Kreyòl pale, kreyòl konprann. E si tout fwa tou, ou gen yon timoun bò kote w la tou, silteplè fè l fè yon ti deplase, osinon met yon kas nan zòrèy ou pou w ka tande afè w poukò w. E wap patajel avèk granmoun parèy ou. Wap patajel avèk de moun ki prè pou tande bagay sa yo. Ok? Donk silvouplè je vous en prie. Alò. An Ayiti gon yon mit ki di kou sa ke pafwa se gason ki konn al pran pwen kay djab ou sinon fi an al pran pwen kay djab dekwa si youn ladan yo ap twonpe yo pou yo tou kole. Kisa m di nan sa? Mwen menm jisteman m pa di anyen nan sa paske se pa domèn mwen. Alò, m pa konmye m pa kwè nan bagay sa yo. M pa ni egzistans li, m konnen li egziste. Donk chak moun kwè nan sa yo vle. So m pa kwè nan bagay sa yo, men m pa ni egzistans li. E dezyèmman tou, tout sa ki pa domèn mwen, je reste en dehors. Li pa antre. Donk, m pa ka di nou anyen sou sa, si se vre, si se pa vre. Men, sa mwen konnen, m konnen ke fi an, li gen de mis oto vajen li. A nan, m pa pral itilize tèm vajen osi, m pral itilize tèm kreyòl. Fi an, li gen de mis oto ti tchotcho li, oubyen oto bouboun li, ok? Donk, pafwa mis sa yo, Yo konn resere ou sinon yo kontrakte. Euh, wi. A ne pa konfond avèk vajiniz. Bon, m fè diferans la pou ou. Lè fi a koule avèk gason an, jisteman, sa rive o moman de lak, sa di gen penetrasyon, gen foul plezi, epi sa, li chwazi rive.

Lè sa rive, alò nan anus fi a gen yon musk ki fèt an fòm de double 8, ou ka fouye dwèt yo wap redil va dèyè. Ok? Donk se sa ou kapab fè ou sinon touche urèt fi a, tout sa jis pou wè si musk lan li kapab dekontrayi. Euh, Si mis la li kapab desere. Eh, ki sa ki konn koz sa? Pafwa osi, fi a li konn, fi a byen gason a li konn chwazi e fidèl, tout se pi o strès ap touye moun nan sa konn rive. Dok se sa ki fè ke bay sa, li mande pou toujou fè l avèk moun ke ou renmen e kò e an. Paske Mwen te konn fel la. C'est un art. Ok. E ke sa tou ou kapab fe. Alo. Konsey. M tap li yon temwanyaj. Sou internet kote ke te gen yon koup. Yon madanm avek yon mouche ki te nan sa. E pi sa te vin rive. Men sa te rive a koz de yon telefon ki te sonnen. Donk. Nou t kapab konseye nou premyèman mete telefòn nou sou silans. Donk se moman la è sakre, se moman ki konsakre, donk poukwa moun nan ap rele on atan. Se si se la se lòt bon on atan. Ok, sa se yon. Lòt bagay ankò se reste kalm. Men sa ki pi enpòtan an, kòm si lè sa rive w, ou kapab foure dwèt ou nan anus fi an epi w ap di l pa dèyè. Se sa. Donk pa de panik, se pa la mer à boire. Donk tout moun ka fè sa. Se yon bagay osi senp. Mwen panse ke si tout moun te gen konesans pou yo te konnen ke jan l senp, pou yo pa ta bezwen al pran wont, sesi sela se lòtbò. E frè m ak sè m yo se moun ki renmen zen, ki renmen bèl mèvèy, ki renmen wè, donk sa pa t ap rive. Ok Donk m panse ke ou konprann Premyèman wap fouye dwèt ou nan anus fi a epi wap redi l Li enpòtan tou pou met telefòn ou sou silans Ou sinon wap touche urètre fi a Ok Donk se sa an gwo E wi Jan m tap di a m konnen ke Nou pap pataje videyo a M konnen nap vin gade l Nou pap pataje l. M konnen nap fin gade l. Nou pap envite yon moun abone sou chèn mwen an. M konnen nap fin gade l. Nou pap komante. Nou pap renmen. Men pa kontre. Si m tap di de salopwa, salopwa. Si m tap di stupid, nou stupid. M pense ke m te ka pi lwa chèn nan. Men jan m te di nan komansman an. M pap dekouraje. M pap dekouraje. Men m swete ke on jou on jou ok donk an gwo se sa alò m chwazi fè ti video sa tou tout sa osi te gen moun ki te mande m kòman pou yon moun kapab tonbe ansent fasilman etan donè ke semenn kap vini a on semenn ki vreman surchaje Pou mwen m pap gen tan pou m nan fè videyo tout sa. Donk map tou fè 2 dan 1. A vle di m tou pale de 2 sijè nan yon sèl videyo. Ok. Premyèman, e map di w konsa, den tès mwen te montre pou fè sou chèn mwen. Premyèman wap chèche yon jinekològ ki pwouve ou fè tès sa. Paske nenpòt, ok, nenpòt jinekològ wè wè a, tou premye sa pwouve ou fè se tès sa yo pwouve ou fè pou yo kapab konnen ak ki tip de mikwòb ke yo annafè. Sa se youn. Dezyèmman, si te, si te konn itilize de, de, kòman yo rele l ankò? De metòd antikonsepsyonèl. Donk, Pss fòk ou fon ti tann e toujou sou swiv jinekològ ou. Dakò? E twazyèm nan, map pase byen sipèfisyèl paske sa son videyo ki mande anpil bagay donk map pase byen sipèfisyèl. Ok? Li enpòtan osi pou ou konnen sik menstriyèl ou. Ok? Gen moun ki gen sik kou, sa vle di sik kou lan. Yo kapab tonbe ansent 3 jou apre yo fin gen règ yo. Gen moun ki genyen sik mwayen, yo kapab tonbe ansent 10 jou apre yo fin gen règ yo. E gen moun tou ki gen yon sik ki pi long, donk yo kapab tonbe apre 15 jou de sa. Donk se yon sik plis de 30 jou. Ok? Donk enpòtan E pwoblèm tou se paske pafwa fi a pa konn kilè lap genyen kilè lap ovile tout sa. Donk pa bliye ovil lan li gon dire de 48 è, 2 jou tout sa. Donk enpòtan se aprann konn kò ou epi toujou gon kalandriye pou konn kilè règ ou vini tout sa. Dakò? Donk alò kenbe sa toujou an atandan paske kenbe enfòmasyon sa yo men antretan Si w ta renmen gwo timoun vreman, m konseye w wè yon jinekològ. Dakò? Pa itilize pyès, fèy, tout sa, se la se lòt bò. Wè yon jinekològ. Dakò? Dòk, se sa. E, m pa p rete twòp. Dòk, bizou bizou. A la pwochèn.